Mwen fè video sa la. Wè. Mwen fè video a byen byen poze. Mwen fè video a poze. Mwen pran san m paske jodi an. Mwen poko salye nou nou. Jodi an m pral eksplike yon pakèt ayisyen. Kisa k sistèm lan. Lè m fin pale. M fin eksplike nou sistèm lan. M pral. Pale nou de la polis nasyonal dayiti. E jan la polis nasyonal dayiti fonksyone. Banm pran sistèm lan poum ka rive sou la polis sa. Mezanmi kòman nou ye? Pèp ayisyen kòman nou ye? E dyaspora yo, janm toujou di a ki ap soufri. Dyaspora yo ap soufri paske yo gon peyi, yap bay blan gout san yo, yo bezwen antre, yo pa kapab. antre lakay yo. Moun yo bezwen tounen nan peyo yo pa kapab, gen ensekirite ki fè yo pa ka tounen, gen kidnaping, gen tout kalite e pwoblèm ki fè anpil nan dyaspora yo pa ka vini. Mezanmi, ann ale, ban m eksplike nou sistèm nan, paske anpil moun ap di fòk sistèm nan kraze, fòk sistèm nan kraze, pèsonn moun. Anpa ou bèlè byen pèsonn moun pa vle di pèp la ki moun ki sistèm lan. Ou di mwens menm moun ki fè pati de sistèm lan ap mande pou sistèm lan kraze. Banm esplike nou sistèm lan. Sistèm lan son ti gwoup nèg ki rele tèt yo boujwa. E nap remake ke m pap itilize mo siwolibanè a paske lèm di siwolibanè a Genlè anpil nèg fache paske mwen itilize mo sa. Men ki son verite li ye. Sistèm nan se ti gwoup moun sa yo ke nou rele boujwa oubyen siwo libanè yo ki pran ekonomi peyi sa, ki sot kote yo sòti epi yo met tèt yo ansanm. Yo fè ti kominote pa yo. Dayè yo gen kominote pa yo. Yo gen lekòl pa yo. Pitit yo pa nan menm lekòl avè nou. Ou pap janm jwenn yo. Ou pap wè yo nan inivèsite nou yo. Bon, byen ke kòmsi gen moun k ap di nou pa gen inivèsite, men sa nou gen kòm inivèsite ou pap wè yo ladan l. Lapolis Nasyonal Dayiti, ou wè ke y ap itilize kont pèp la jodi a, ou pap jwenn yo ladan l. Gon pakèt kote ou pa wè moun sa yo. Yo gen kominote pa yo, yo gen lekòl pa yo pou pitit yo ale, yo marye antre yo. Dayè, tan pou yo kite lòt moun antre anndan kominote yo a, yo pito fè pitit, kòmsi kouzen fè pitit a kouzin. Kòmsi moun sa yo se ras kabrit. Yo melanje antre yo pou yo ka jere enterè yo. Kounye an, moun sa yo ki ap domine sistèm lan, ke nou rele sistèm lan, ke n di ki se boujwa yo, se moun sa yo ki mete prezidan. Se yo ki met senatè, se yo ki met minis, se yo ki met direktè jeneral, e yo ki met chèf polis la. Sa vle di, yo gen kontwòl ekonomi peyi a. Yo gen kontwòl prezidan an rive jiska sou dènye moun ki pi piti a. Sa vle di se nèg sa yo ki kontwole w. Pa egzanp, lè eleksyon rive, ou ka wè yon nèg tankou, ou ka wè youn nan nèg sa yo, m ap pale de milat sa yo, ou gendwa wè gen youn ki bay defen Jovenel Moïse 3 milyon dola pou l fè kanpay. Menm nèg ki bay defen Jovenel Moïse 3 milyon dola pou l fè kanpay la, se menm nèg sa k bay Jude Celestin 2 milyon, se menm nèg sa k bay Jude Celestin 2 milyon dola. Se menm nèg sa k ap bay yon lòt, yon lòt, yon lòt lidè ankò, li wè k ka gen eleksyon an, li k ba l yon milyon dola. Wè la, an tou, li te envesti 6 milyon dola nan 3 moun ki nan eleksyon an. Paske 3 moun sa w sispèk kanmenm se yon k ap genyen. Senatè! Yo pase nan tout depatman yo. Yo gade yo wè ki nèg nan Nò ki ap gen eleksyon an. Yo envesti. Ki nèg nan Sid ki ka gen eleksyon an. Yo envesti. Epi, yo gen kontwòl prezidan an. Yo gen kontwòl sena. Yo gen kontwòl depite. Yo gen kontwòl majistra. Epi, paske fòk nèg sa yo pa ap peye. Fòk yo gen franchiz dwanyè. Nèg sa yo pa ap peye taks pou. Se sa k fè peyi a sal konsa. Se sak fè n pa gen bon jan lopital. Se sak fè nou pa gen bon jan dlo pou nou bwè. Paske nèg sa yo, lè yo fin envesti kòb la konsa, epi yo gen kontwòl tout, tout, tout, tout, tout, tout an peyi a. Mentenan, si ta envesti kòb li li k mete w prezidan. Menm si prezidan, ban m pran egzanp avè w. An n di prezidan di l ap desann sak diri an 100 dola ayisyen. Depi ti revandè, ti siwo libanè sa yo di non, chak diri an dwe vann 300 dola. Si prezisdan, si prezidan an pèsiste kounye an, kisa yo fè? Ayiti, m gentan di nou e nèg sa yo k sistèm nan, m di nou e yo k met prezidan, e yo k mete minis, e yo k met direktè jeneral. M gentan pale nou de yo. Kounye an, mwen gentan ateri nan tchoul sistèm nan. Kiyès ki tchoul sistèm nan? Ki finans kòmand? Depi se nèg la k ba w kòb. Ou vin timoun li paske li kap finanse w. Sa vle di sal di w fè se li pou fè. Tchoul sistèm nan, e yo k met prezidan, prezidan vin tchoul yo otomatikman wi. E yo k met senatè, senatè a vin tchoul yo. Se yo k met depite, depite a vin tchoul yo. E yo k met direktè jeneral polis, yo ki met direktè jenero yo. Nèg sa yo tout direktè jeneral nèt se tchoul. Siwo libanè sa yo. Sa vle di yo vin tchoul sistèm nan. Mentenan kounye a m di w si prezidan an di, pa egzanp prezidan sa w di prezidan an fè e li pou l fè. Prezidan pa gen dwa fè afè pa l. Se sa gwoup nèg sa yo mande prezidan an fè se li pou l fè. Si prezidan an di sak diri an vann 100 dola. Si nèg sa yo di non sak diri a dwe vann 300 dola. Prezidan an di non li menm pèp la ap plenyen grangou sak diri a e 100 dola. Kisa yo fè? Yo pral lage tchoul sistèm yo deyò. Lè ya lage tchoul sistèm yo deyò, kisa yo fè premyèman? Yo kòmanse fè senatè, depite, ap mete stabilite, ou konn si w gen gouvènman la, wè gouvènman an pa ka fonksyone, senatè a depite ap ba w pwoblèm. Si sa pa mache, yo gen yon lòt kategori tchoul sistèm nan, se yo nou rele opozisyon an. Paske pa bliye m di w nèg yo kontwole tout bagay. Pa gen yon nèg isi wè k pran pòz gen radyo, pa gen yon fanm isi wè k pran pòz gen radyo, k ap pran pòz fè gwo gòj yo chak katrè. Pa gon gwo f yon gwo nèg isi wè k gen radyo k ap k ap k ap chamaye chak samdi maten ki pa tchoul nèg sa yo? Pa gon yon nèg la w tande ki gen radyo k ap jape chak uitè diswa ki pa tchoul nèg sa yo? Pa gen moun isi w tande k ap pran pòz k ap di òganizasyon dwa moun ki pa tchoul nèg sa yo? Paske yo di w. Yo kontwole peyi a, paske se pou lè yo bezwen fè presyon sou ou, pou yo gen tout machin nan nèt a la dispozisyon yo e ke pou yo pou yo detwi w. Kounye an ki sa k pral pase? Yo di prezidan an vann diri an 300 dola, prezidan an menm di se 100 dola l ap vann li. Enben, yo rele tchoul sistèm nan, pa egzanp yo rele yon ti tchoul sistèm nan tankou e Andre Michel, yo ka rele yon lòt ti tchoul sistèm lan tankou Don Kato, yo ka rele yon lòt ti tchoul sistèm nan tankou Nenel Cassy. Yo ka rele ti demwazèl la, ti demwazèl Petrovil la, sa k te depite aprè k vin senatè a. Wi, e yo di misye dous anpil. Sirèn Benwa. A, m jwenn non an. Yo ka rele ti pye lejè k rele Stivèn Benwa. Epi yo di l, machè, ou konn sa k gen, e met moun nan lari. Epi yo di manzè Stivèn Benwa, mache. E e di prezidan an pa bon mache di prezidan an si. Kounya ki sak fèt kounya. Yo pran tchoul ki rele e André Michel la. Yo bal on milyon dola ameriken. Tchoul ki rele André Michel la ki sal fè li menm. Li chache nèg ki rele ki di de tèt yo ke yo se militan. Li chache nèg sa yo epi ki sal fè li chanje on 100 mil dola ayisyen. yon 500 mil goud, epi li voye nan tèl baz, n ap voye 100 mil goud, nan tèl baz, n ap voye 50 mil goud, nan tèl baz, n ap voye 25 mil goud. Enpi sa w tande a, kòb la separe, manifestasyon nan lari, machin moun ap boule. Siw t moun wè lè manifestasyon nan lari ki machin moun ki boule? Se kamyonèt. Ti bus malere malerèz ki boule. Epi nèg yo mete dezòd nan peyi a. Epi sa w tande a, prezidan an twouve l nan yon sitiyasyon l pa ka fonksyone. Hum m, kounye a prezidan an rele nèg k ap vann diri a, l di, monchè, enben pa gen pwoblèm, m p ap vann diri an, m p ap vann diri an san dola ankò, men omwen ban m vann li desan senkann dola. Enben oke, pa gen pwoblèm, w ap vann li pou desan senkann dola. Se nèg yo k deside ki jan pou peyi a mache. Paske pa bliye m tap pale de m di nou m pral rive sou lapolis paske nap pale de yon peyi ki malad jis nan zo e sak fè m pran sanm pou m esplike pèp la sistèm lan epi map wè se eske se mwen nap tann di nou pou n leve pou n pran lari pou n al chache jistis pou ayiti wè m pa mande jistis pou jovenel non paske rezon pou nou pa di a misye e pou jovenel li ye misye si misye sa mwen mande jistis mande pèp la pou nou pran lari Pou nan chache jistis pou ayiti. Paske sak rive a la se ayiti yo fon enjistis. Kounya on moun ki se ayisyen fok nou pran lari a pou nal di en en. Bagay sa pa dwe janm repete nan istwa nou anko. Ou wè sak rive la? Son bagay pou nou goumen poul pa janm rive. Paske si neg sa yo ki gen monopol peyi a, ki gen ekonomi peyi a nan men yo konsa. Si neg sa yo ka leve Yo touye yon president la republic konsa. Sa vle di pa gen moun ki a l'abri non. Mwen menm kap pale la se e mpa konn kilè nèg yo ap fè sa ap fè a. Men avan sa mwen menm map esplike nou reyalite a ki fè yon ayisyen ki pa ki vle gen bon dlo pou bwè, yon ayisyen ki vle gen bon jan lekòl pou pitit ou. Paske pa bliye m di w gen 2 lekòl an ayiti. Lekòl ou wè pitit nèg sa yo ye a e pa li menm. Sa w wè y ap fòme nèg sa yo. Jan y ap fòme pitit nèg sa yo e pa konsa pitit pa nou fòme. Fòk nou goumen kounye a pou gen kòmsi lise nou.